Kisa? Dal sen sove. Dal sen sove. Dako. M jwenn li wi. M byen ok.
M ok mèsi.
An byen. An n tou deplase avan.
Kote zanmi m soti pi ba wi. Hum ok ok.

Li pa la menm. M panse ki an se sakrifis li ye. Lè w gen yon boul dyaman, ok, m pa kwè w t ap renmen lage l vay ke vay.
Li sansib anpil e m panse li t ap vin gen pwoblèm si m pa fè sa. Ok. An pasan, ou poko wè Taïsha? M poko wè l, m poko wè l non. M poko wè Taïsha. Ok. Menm panse, tout bagay anfòm. Li te vini m panse l pa lwen ale tou. Ben ok m ta swete sa epi map tann maryaj la. Yeah, kilè nap wè ankò? Ki kote w rete kounya? Euhh li ba la wi. Gadon wap di pa fouti moun yo fiyanse wi genlè gen zon pa konnen.
Ou seryez?
Paske mwen renmen gredom nan yo fiyanse m seryez pou mwen. Tèt chaje. Konn jòj.
Sa vle di Dalcin pran kou bò tèt. Ou kale wòz pitit men ou konnen sa pap pase konsa non konnen. M pa ka kache w sa e ti zanmi m ou ye ou konnen depi lontan m renmen Dalcin. Map tou pwofite moman an pou m di l sa. Lova, sa gen? Kòman w renmen Dalcin an? Lordi pi ba enpas, enpas ki nan koub la. M pa vrèman konn konn non enpas la nan paske nou fenk vini, nou fenk vini, nou fenk vin abite la a. Ok. Ban m di w yon bagay, m gen yon bagay m te vle di w. Poukisa w pa t chwazi renmen avè m lè m t ap koze? M panse nan moman se avè w m t ap koze epi Taïsha. Poukisa w pa t chwazi ansanm avè m? Èske se paske w pa t renmen m?

Si se paske ou pat renmen m ki fè ke nou pat ansanm. Renmen an pat gen sa pa ladanl renmen an pat ladanl.
Mwen pa konn non moun renmen yon moun.
An ou renmenl pou kouzen ou byen. Non mwen renmenl pou mennaj mwen m renmenl. Oh
epa kouzenw Dalsen ye oh. Ou kouzenm, neve manmanm ou byen neve papam.

Konn e zanmim li ye m sipòte zanmim epi m mete lang pam nan de kote. Ok pa gen pwoblèm so m kontan wè w epi m wè ti figi an byen fre yo lòt bagay nèt
m espere re wè w ankò dakò ok baz mwen. Dakò n ap ale.
Fè pridan wi. Non men sa m resi pa dakò ansanm avèw. Bon li gen kè poul kitel poul al fiyanse ak on dyaspora ki fenk antre mwen menm sa ka gen kè pou mwen. MK ou pa gen nen nan figi w menn. Kòman sa?
Ti beso fè espò ok mete w nan plas mwen. Ap talè ou pa bezwen zèm. Map rive sou do pye manman w. Map dil sa.

Afè krèy la, kouman sa te pase? Monchè Replik lan te gen rezon li. Humm. Monchè Kakavwez mwen.
Pale avè m. Monchè, ou kwè frè m. Èske e fanm yo k pa vini? Pito se fanm yo t pa t vini monchè. M t ap annik tcheke, m t ap annik tcheke. Wè gèlè s on bagay min. M tou pran sa kòm egzanp. So pou m pa nan, pou m pa nan bagay sa. Menm Pou pa nan ki sa, pou pa nan ki sa? Pou m pa nan bagay krèy sa monchè men, gen lè diplòm nan yo te mal ban mwen men. Eeh, ou te fin cho, ou gen diplòm, ou kontan, e fyète w gen diplòm krèy. Monchè tè m zo baz. Jan w ap pale la, m gen tan santi tout sa k ka rive w wi.
Oh! Cheri! Kote w genlè santi w soti la? Lakay w la? Wi. Gadon istwa.
Soti m ap soti wi. Oh, ou menm mwen vin wè. Ayy Anmwey ok map fouti chita la Gen lontan m pa konn chita deyò a konsa non Fout chita nan sa wap di Tati ou. Monchè men manman manman krèy lan manman an tèt lan li vin lakay lan li vin fè li vin fè lèt ok men ti pitit yo poko vini oh annik vire men mal achte yon kisa pou ginen yo men mal achte men wap prepare ban nou Lè m vini, manzè pran bous mwen. M te gen yon bwat kapòt, manzè pran li. M te gen yon tenis m fèk achte men, manzè pa.
Monchè, sa yo pa etone m non. Manzè pa vòlè televizyon an.
Kay mwen bay sa twò gwo men, li pa t ap ka pote l menm paske m pa gen bouda. Pafen w, deyodoran w.
Yo, ou wè mwen menm la, e pa mwen ki la baz, se pa mwen ki la. Wè replikan wè bon wè m pa souje monchè wè bon men menm nèg yo pa tcheke men m pa souje monchè. Banm di w wè moun sa yo. Kounye a sa w jwenn pou mwen.
Anyen Tati voye kote m. Anyen w pot kado nyès m gen mesye l ap fè bèl tifi.

Mwen menm m pran anba yo deja lèm tap fè krèy lèm te nan krèy ou konprann sam di w menm bwòs dan depi w mal panche monchè gèlè m pral fè menm jan avè w menm m pa konn kote w te jwenn ti kwidou lan baz jan w di l lan gèlè m pral degaje monchè chile papa.
Fò w pran kou pou w konn kou. Monchè kou sa di papa. Konbyen kòb ou te gen nan bous ou? Monchè sa m ap gade m wè jan w ye kounya yow e kòmsi se yon nèg ki pran yon gwo frap. Kòb lekòl, kòb machte rad pou m ta al pou m te gen yon bagay m ta pral regle menm. Monchè matant mwen voye 500 dola ameriken baz.

M gon grenn moun nan vim ke mwen renmen m pap janm bouke zou sa yo pa gen tan ankò non papa ou fè twòp chawa a viw menn li lè pou repanti pou konvèti menn ou konprann chanje viw ou konprann sa m di ou bezwen yon bon kòmè demen si tout fwa ke w lopital ki ka dòmi avèw m pase yon pakèt bon ti kòmè menn yon pakèt bon ti kòmè sa rive souvan monchè. Anfen di a la long negati.

Wap vin gate, wap vin gate sanm la? Koman dal, sak dal sen an? Bon e li m konnen ki menaj li tati. Ou pa konn menaj Taïsha? Non mwen menm e dal sen m konnen dayal m byen renmen ti fi sa. Non non non non, wè nyès mwen ye, e nyès mwen yo pa gate sanm la. Pa kite m di w nenpòt bagay. O o. Bon ti moun yo ansanm depi lontan. Ou konn sak pase pa fouvre bouch ou nan sak gate w tande? O o pa fè m sa. Ou wè w gate sanm la. Sak dal sen an? Ebyen ok Tati. Ou te janm wè chita ansanm avèk ou pou wap vin foure bouch ou nan sak pa regade w? Ou pa konnen li, kounya lè w wè Taïsha avèk mennaj li fiyanse li wa di konsa wa rele l Dal, wa rele Dalcin Dalcin wa mande l kot Dalcin an? Bon la ti e li menm li pa konnen. Pa fè m sa. Antouka map fè wout mwen m te gen soti pou m fè, m'ale wè w manke fè m tonbe.
Komsi m te renmen koup la vre brizan t gentan fache la map chèche pawòl anba bouch lòt la pou m konn sa m pral di Dalcin kmsi yo ta vin fè kòlè konsa tati m te ye la hee li manke krache bò bouch mwen wi antouka wala kòman lap pwopoze tonbe l manke tonbe m konnen espre l fè. Ou fè m lage. An di ok men. Yo.
Depi kan? Sa w gen la a? Kèt menm.
Mwen ti fanm sa menm. M wèl wi sak pase.
Ou ansyen kòm mwen menm. Manzè hein. Yo m fanm menm kite konn ap pikòm anpil wi menm. Banm lajan banm tout bagay menm.
Epi ou kitel ale menm. Kitel ale bon sou mwen lap vin nan kitel ale.
Ebyen. Zote'm sou repitan.
Dew wè fanm nan rive la. Wap lage piw. Epi wap relem bòs. Ah ou gentan konnen m tap baw lè a deja monchè Boss lè boss la la wi
Bonswa Bonswa
Kòman nou ye? Anfòm wi Ebyen mwen m pa rete non Boss Tuly Anbyen ok menn Nap ale menn Sa m te diw lan menn ou mèt ti machin matèt mwen voye mwen an ou mèt prann wi baz Ou mèt al vire menn Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm map fè de tou kanmenm Ebyen ok bro.
Lova.
Wi.
Sa va? Mwen se sa. E ou menm? Bon, depi lè ke mwen ap vin la, m pa t anfòm.
Vrèman? M vin anfòm cheri. Depi ki lè m te fè tout enpak sa sou ou? Bebe!
Kijan ou pral, tank ki, kisa m te ka di la? Kijan ou pral imajine antan ke mennaj mwen pou m pati, ou pa janm tcheke m, ou pa janm rele m nan telefòn, ou pa janm di anyen. Sa w te fè Julie? Ou te pati. M pa di si.
Ou t al nan krèy ou byen?
Mwen menm Julie, ou wè m sanble yon moun ki te ka nan krèy? Ou wè m sanble yon moun ki te ka.

Bebe, ou pa gen tan. E manman w kenbe w trè di. Donk fò m te ka fin gen yon pakèt lòt ti blòdè m konnen k ap pale ansanm avè w. Fò m te ap teste madanm mwen pou m te wè si tou fwa ke nou ka fè yon bagay serye. Men anfèt, ou te just pran sa kòm yon bagay, ou pran pito zanmi, fanmi. Milova ou te souke anpil wi. Tchouli m renmen lajan ou te renmen wi konsa pa vin banm pa wèl la ewa kounya bon youtube pou dat map wè kounya ou anvi eksprime lanmou. Bebe ou wèm sanble yon moun ki te gen pwoblèm lajan?
Seryezman e sèl lè ou bezwen lajan wi m te konn wè w tchouli sèl lè ou bezwen lajan ou vin kote m. Milova mwen te renmen w avèk tout kèm ok e se si jous kounya m renmen w.
M pa renmen menm ki pral viv san ou. A bon. Wè m kanpe la ap pale ansanm avèk. Kilè tout nan moun sa gentan peri nan kò la menm.
Bebe ou pap konprann. Mwen pati m vini, depi lè m vini an se avèk ou map panse. Se vre? Se de sa ke m tap pale ansanm avèk zanmi m nan. Menm jan wè ou te pati a m gen pou m pati tou. M ka di li twò tan pou ou.
Kòman twò tan?
Li twò ta pou ou paske m wè m trè byento m gen pou m pa la so. Ok. Ou panse sil te tro ta nou tap rankontre jodian? Ah sa yo fè twa ka de bagay. Se sòti m ta pral sòti. Epi tou m pa vin kote w tou m renmen sòti m tap sòti tou.
Ok bebe ann kite tout sa k te pase. Ou gen pou w pati sou m byen kwè a avèk etid ou pral kontinye lòt bò an kote w prale an. Byen si. Ki bò w prale egzat?
Bon m poko konnen dirèk tou non Kanada ou Frans. Sak pase pit gason. Bon mwen mi cheri nou la wi. Aba m pa wè w depi jou a. Bon ou konnen telman pa gen tan men m tap vin lakay ou. Mwen fè w vin wè man mi cheri. Ou pa ka lage m konsa. M tap vin lakay ou men mwen menm map reflechi m di kèt m wè man mi lontan wi. Ou wè sa tou.
Bon man mi gen bagay ke m te vle pale ansanm avè w. Pale a man mi cheri.
Men m panse ke m pa konnen si sa ka.

Sa m te ye pou ou cheri. Kisa sa te ye an? Ak sa. Lage m lage m woy genlè panse.
Genlè m panse kisa? Mwen tou mwen fini pou ka vin di m ou sezyèm fanm ou ye. Non bebe ou se premye fanm mwen. E ou se madanm preferem nan ok. Ou se tout sa ke m posede. Ou se kè m. Très sûr. Ou pa kwè? Bebe sa se moman pa nou ok. M pa kwè gen yon moman ki pi favorab ke moman sa la.